Medam mesye la fami Byanvni sou Stendop Lakay chanèl ki la pou enfòme w de sa k ap pase nan peyi Dayiti tou kòm aletranje Alò jodi a nou se gwo dimanch Dimanch 15 Jwen 2025 nou pote plizyè pwen kap domine aktyalite a. Alò si w poko antre nan fanmi an jodi a la nap tou di w sa fè pati fanmi nou. Pou w antre se trè senp wap jis gade kote w wè k make sabòne a klike sou sabòne abòne aktive klòch ou tou lè nou lage yon videyo pou ka resevwa li an notifikasyon. E si w poko ba nou yon like tou gad anba videyo sa w pran yon ti pous klike sou li kounya ba nou yon like. An nou fè video sa o mwen li pase 1000 like. Medam mesye jodi a la nou vin avek kek pwen kap domine aktyalite a men nap komanse avek la caricom. La caricom di pou tout dout ke yo genyen sou cpt a nan peyi dayiti yo deside tounen pou yo fè yon lot akò politik pou tranzisyon sa nan peyi dayiti. Sa se pa nou kap pale. Se karikom ki fè nòt la soti medam mesye. Hum. Alò, lè nèg yo di w ke yap tounen pou yo vin fè yon lòt akò politik, yo montre w ke CPT a la a, yap vin kraze li, e yo di yo gentan antre an kontak avèk kèk lidè politik. Mennan, kesyon kap poze, Eske lidè politik ke Kaykom di ke yo gentan antre an kontak se Guy Philippe ou byen se la kou de kasasyon ou byen menm moun sa yo ki sou tab la la deja? Ebyen rete an dedan video sa nou pral gen tout detay nan mikro verite. Ayy gen de bagay sou sa nap pale a la ou pral pi klè nan mikro verite nan yon ti tan konsa. Pa soti sou video a. Medam mesye la fami map di nou pandan Caricom li menm lap lanse jan de mesaj sa yo gen òganizasyon dè zeta ameriken ki pap dòmi ki vle pran sitiyasyon oubyen dosye peyi dayiti a an chaj ebyen OEA fè konnen ke Pa gen wout pa bwa yo menm yap vini pou yo negosye avèk bandi yo. Yo pa menm di yap vin pale avèk bandi chita pale avèk bandi yo non negosye. Pandan se tan nou konnen lè ameriken yo toujou di ke ameriken gouvènman ameriken an pa nan negosye avèk teworis. Men jodi a la OEA ki se yon ansanm eta ameriken di ke yap vin negosye avèk bandi yo ke yo menm yo pa genyen yo pa gen dwa sa. Pa gen kras peyi oubyen enstitisyon entènasyonal ki gen dwa pou antre nan politik entèn peyi Dayiti selon konstitisyon nou. Kòm nou pa gen peyi, son savann nou genyen, nou pap fè peyi, ebyen nou kite tout peyi ap antre nan politik entèn peyi Dayiti. Medam, mesye, met granmoun sou nou, ey, revolisyon an fòk li fèt alè la, nou pral tande reprezantan Guy Philippe tou, yon. E sitwayen ki fè pati defwen ki te nan emisyon an tou nan mikwo verite ki pral ba nou pil koze. Nou pral tande koze pase gen bagay jodi a la klè. Medam mesye si n ap desann n ap wè ke e apati de 7 out ki pral vini la si la caricom pa gen tan desann kòm se yo se caricom mwen yo te chwazi pou mete pou fè gouvènman an Ayiti si l pa gen tan desann pou l vin kraze CPT a. Ebyen, a pati de 7 out kap vini la, cpt a pral chanje de prezidan. Ki donk, Fritz Alphonse Jean pap prezidan ankò, pouvwa al pral nan men Laurent Cécile. Ebyen, eh Laurent Cécile se nèg ki te vote nòmalman pou nèg yo te revoke Rameau Normil. Misye te siyen pou revoke Rameau Normil. Men kesyon kap poze la, eske lè Laurent Cécile fin pran pouvwa a, Nèg yo pap tou revoke, pap pwofite revoke Rameau Normil. E gen yon ti bagay kap pale la ki di nèg yo ap vize Guy, e pa Guy Philippe non, komisè Muscadin. Nèg yo vize komisè Muscadin, komisè Muscadin nan vize nèg yo kòm direktè jeneral de la pnh. E byen menam misye, sa a, si nèg yo ta fèl, m tap di sa a son bòn nouvèl, nèg yo tap resi fon bagay nan peyi a. Klè. Nap desann pou nou di w ke gè ki genyen antre Iran avèk Izrayèl, gè sa pa piti non. Bagay sa pa piti. Pou sa m wè kap pase antre 2 peyi sa yo medan mesye, se pa ti koze paske Izrayèl santi ke l gon fòs sou li pou l frape. Iran surtout e pa vwa aeryèn yo li santi l pwisan e Iran li menm li gen bagay nan men l pou l kraze Izrayèl pa bliye ke Izrayèl son ti bagay li ye devan Iran e map gade nan kat jewografik la Irak ki twouve l antre 2 peyi sa yo la e gè sa mèdam misye se pou yon gè ki piti. Nou wè ke Izrayèl fin frape Iran, rapid vit, Iran pa menm, gen lè nèg yo pat ka dòmi non pou yo te tann 24 èdtan pou yo frape, ebyen rapid vit nèg yo te voye 400 misil sou Izrayèl. Nèg yo te manke, nèg yo manke detwi Jerizalèm. Èy peyi Bondye a wi, vil Bondye a, Jerizalèm wi. Medam mesye e bay yo vreman konplike sou la chèn entènasyonal se gè patou Izrayèl ap frape avèk Iran e pou rive ou jwenn la Risi kap frape avèk Ikrèn kesyon kap poze la eske ou gon twazyèm gè mondyal ki pral debouche men Bondye konnen e pa sa nou ta swete pou mond lan deja nou wè mond lan deja an boulvès son mond ke moun paka viv byen ladann. Konprann? Pou nou tal pran pou yon twazyèm kòm se lò lè lè lè lan boulvès konsa ki konn fè gè konn eklate vi vin gen gè mondyal. Men jan m wè nèg yo ap pati a la a, nèg yo pati son pou yon twazyèm gè mondyal pase lè w ap gade Lalmay ki gentan apiye ki gentan apiye Ikrèn pou frape Larisi pa bliye ke e Lalmay te pèdi devan Larisi nan dezyèm gè mondyal. Li bezwen tire revanj li la a. Li gentan l ap pouse Ikrèn frape Larisi. E Larisi li menm, li gen alye li, li gen Kore di Nò, li gen lòt, li gen la Chin, li gen lòt kote ki se alye li. Si Etazini li menm, kòm mwen Donald Trump pa kanpe sou gè, lè m di w pa kanpe sou gè a, misye plis wè de imigran la. Donald Trump pa kanpe sou gè non. Kwè la la, nenpòt kote ki gen gè la, se lapè l ap pwone. Men, li plis kanpe sou detwi imigran. Pase misye se yon rasis fini misye ye. Pandan se tan m tande ke m pa konn si se yon bòz li ye mwen men m tap gade kòm m wè ya ya kòman yo rele pwogram sa yo ankò entèlijans atifisyèl fè anpil videyo kounye a jodi a la ou pa ka fin kwè nan nenpòt videyo wap gade m ap gade ke Donald Trump nan yon videyo kap pale de Rudy Sanon ki te donk pli souvan se sa. M pa kwè ladan l. M pa kwè la. M pap menm pale de sa m pa kwè ladan l paske se entelijans atifisyèl. M pa kwè ke Donald Trump pral t ap pale de Rudy Sanon. Sa se videyo entelijans atifisyèl. Nou pap menm pale de sa. Men mwen wè videyo sa li trè viral. Li trè viral. Kote ke yo montre Donald Trump k ap pale k ap di l tande gen yon Rudy Sanon ki di si yo Yo mete bandi yo nan lis teworis ayiti nan lis teworis epou yo vin retire pa espè figi nou kaka anbasad yo a an ayiti Donald Trump bay repons pou l di ke li menm lap fè peyi se peyi lap fè bay m plis sanble sa plis sanble yon bagay ki edite ke Donald Trump ta di l paske li tap sou gwo chèn televizyon ki konn bay jounal yo nou pa fin kwè men medam mesye nap desann pou nou di w ke Sitiyasyon peyi Dayiti jodi a la, se oksidan, se yo menm ki mete nou la, e jodi a ankò se yo menm nou wè kap chita pou yo wè si yo kapab rezoud pwoblèm nan. E ki pap posib paske son pwoblèm yap tante rezoud depi lontan. E gen plizyè entèvansyon militè ki fèt nan peyi Dayiti pa òganizasyon de nasyon zini, oea fè eleksyon pou nou, ou pakèt bay fèt. pa enstitisyon entènasyonal sa yo oubyen òganizasyon entènasyonal sa yo. Men nad marinad, nou toujou nan pwoblèm pi rèd. Pa gon solisyon vrèman. Alò, jan e sitwayen an, oubyen, bon, nou pa bezwen di sitwayen, tout moun kapab wè sa pou nou sove peyi Dayiti se nou k pou met tèt nou ansanm epi n fon revolisyon nou chanje bagay la. E nou k pou pran desten nou an men. Ok? Se pèp la k pou pran desten nou an men. E pral gen, nan deba sa nou pral tande a la, nou pral tande koze pase gen koze mèdam mesye. Anvan ke m soti pou m al kite nou nan mikwo verite, m ap di nou ke nan Repiblik Dominikèn, lapolis Repiblik Dominikèn remèt avèk pnh yon sèten de Senflè Stenio, Woodley Etienne e Sony Pierre. Twa nèg sa yo te antre Repiblik Dominikèn, yo t al achte dron kamikaz pou Izo, pou gang Izo a. M p ap di pou Izo pase kote misye ye a, misye trè grav. Enfòmasyon nou fè nou kwè ke Izo antre lavi ou lamò. klè. E nèg yo t al achte dwonn nan pou baz gang Izo. Yo arete yo. E lè yo jistifye yo wè nèg sa yo antre plizyè fwa nan Repiblik Dominikèn deja, yo konn vin resevwa materyèl pou bandi Viv Ansanm yo. M ap pale nou de Senflè Estenyo, Woudley Woodley Etyèn e Sony Pyè. Anba kòd, e polis Repiblik Dominikèn fèk remèt nèg sa yo. avèk polis nasyonal dayiti pou bay nèg sa yo pèn yo. Medam mesye se ansanm de pwen sa yo avèk Lula nou konnen gon somè k te fè nan peyi brezil Lula kap frape la ok kap frape an favè de ayiti kap mande pou nèg yo pou loni pran desizyon rapid vit avèk ayiti paske dosye ayiti a lal sou tout tab la li sou tout tab tout kote ou pase se dosye ayiti a men nou ta swete ke gran mèt la montre nou chemen an. pou l fè nou jwenn yon solisyon avèk peyi a pase nou pa ka lage peyi nou nan men lòt peyi konsa malgre nou konnen se yo menm k ap fè nou mal la depi yo di a nou kouri reponn nou di o a yo di a s on bon alye se li n ap fè nou p ap ka fè sa nou te pretann pou n fè a se moun nou gen k ap dirije nou yo se e tann y ap tann Etazini deside. Yo pa ka pran pwòp desizyon. La nou bezwen yon moun vrèman ki kapab dirije peyi a avèk yon sòt de otorite ki konprann se yon otorite l ye. Se li k pou mennen, se li k pou ba w egzanp, se li k pou pran de desizyon. Nou bezwen yon moun konsa. E moun nan pa lwen, nou konn kote l ye, nou konn kote l ye e nou konn kòman nou ka mete l sou pouvwa. Ebyen medam mesye ann al tande mikro verite ou te sou stand up lakay. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdin, misye ki pran fonksyon jan m t ap di nou dènyèman, chaj li le 30 me ki sot pase la pou Sen Antwàn, kòm nouvo sekretè jeneral OEA. E nan kad yon antrevi. Sou dosye Ayiti a, mesye sa a fè de gran deklarasyon e ki jiska prezan w ap tande nan mitan anpil gwoup nan sosyete a, deba a kòmanse. Mesye a ale klèman pou l di ke eh fòk pa gen wout pa bwa nan negosyasyon ki anonse la a. Ke OEA a la plas de la caricom. Mentnan ou kite caricom ou nan OEA. E sa bay la ye. Pou chanje reyalite politik ke n genyen la a e abòde kesyon ensekirite a, le sekretè jeneral, enben li klè, tout moun dwe sou tab la. Felisite nou weman gang yo dwe sou tab la tou nan negosyasyon sa. Deba a derape.